Jodi a nan videyo sa, mwen pral eksplike w kijan ou kapab rantre nan Robè. E nan videyo sa osi, mwen pral eksplike w konbyen lajan yon moun ka fè nan Robè nan yon jounen. Rete nan videyo a jiskalafen paske m pral eksplike w tout bagay nan bon tu mamit. Bonjou, bonswa zanmim yo. Mwen tou mèsi paske ou deja abòne ansanm avèk chanèl Pli ke Venkè Milti Sèvis Òd e Pwogrè a. Non chanèl la ki se PQV Holden. Ebyen sou chanèl sa a, wap jwenn anpil bagay zanmi m e anpil bon bagay kap ede w nan lavi a. Pa bliye, ou menm ki fenk tonbe oubyen ou menm ki fenk rive sou chanèl YouTube sa, pa bliye zanmi m, abòne, jèm. e pataje si w renmen travay la. An nou ale nan pwen ki esansyèl la. Premye bagay ke mwen vini pou m di nou zanmi m, anpil zanmi, patnè m ki gen machin nan peyi Bwezil sitou. Lè w achte yon machin zanmi m, ou dwe achte yon bon machin. Si w ta renmen fè woube. Nan yon tan, Woubè pran yon machin ki konplèt. Yon machin ane 2009 kounye a la. Men nan yon ti tan k ap vini, se ane 2010 l ap pran. E lòt bagay Woubè toujou gade, èske kesyon lisans lan, èske lisans ou di w ap travay? sou li. An nou pran egzanp, mesye m yo k ap viv nan Brezil la. Lè n al fè lisans lan mesye, medam yo osi, y ap ban nou yon papye pou nou ranpli. Ebyen, lè ke n ap ranpli papye sa a. De yon kesyon ki ap poze nou, eske nou ap travay sou lisans lan oubyen eske nou pral travay sou lisans lan? Menm si ou pase nan oto ekòl Brezil, menm si se lisans ayisyen ke ou genyen, ebyen ou dwe reponn kesyon sa pou di wi. Ebyen lè w reponn kesyon sa ou di wi, lisans yo pral ba ou a, wap gen posibilite pou kapab travay sou machin ou an. Menm si ou poko rantre nan Uber, ou poko ap travay sou lòt aplikasyon kòm Nove Nove, e byen zanmi m lè lisans ou di w ap travay, li rete w byen anpil. An nou pran yon egzanp trè fasil. Ou gen yon machin, malgre machin nan pa yon machin ki ka fè Uber. E byen, ou pote yon moun sou machin nan pou al depoze l yon kote. Ebyen san ke ou pat teni kont, moun ou pote a se te yon dilè dwòg. Ebyen lè moun sa li se yon dilè dwòg, ebyen son moun oubyen ki are a la rechèch de la polis, lè la polis vin sispèk oubyen yo vin ap kanpe machin epi yo wè moun sa se nan machin ou ke li ye, E byen zanmi m, ou pral pote tèt kase tou, paske lè yo gade lisans ou, lisans ou di ke ou pap travay sou lisans ou, e byen ap di ou konplis nan dil la osi. Ta vle nou byen konprann sa ke m di a, e m ta vle ou pataje video sa avèk yon zanmi ki gen machin, pou l kapab fè pridan. Lòt kesyon ankò. Lè ke ou gen lisans ki di ke wap travay la, ou rantre nan Uber. Uber a li menm, lè wap enskri nan Uber a, wal desann aplikasyon ki di Motorista di Uber. O motorista de 99, li enpòtan lè ou fè tou de, lè ou fè tou de ou gen plis avantaj e ou jwenn plis vwayaj osi. Ok, konbyen kòb ou ka fè nan Uber pa jou? Sa pral depan de kijan ou travay, jan ke ou travay. Pandan jounen an, w ap fè anpil lajan. Mèsi paske w t ap swiv nou sou videyo sa. Pou plis detay, nan yon lòt videyo, n ap rankontre ankò. M ap kite nimewo telefòn mwen anba link lan, anba videyo a. Ou menm ki bezwen plis enfòmasyon,

Ou bezwen sèvis Roube, n ap ba w sèvis Roube. Ou bezwen pantalon jeans len, anpil bèl bagay, pa bliye pase nan pli ke Venkè Multi Service, Òd e Pwogrè. Mèsi paske w t ap tande nou, paske ou gade videyo a jiska la fen. M pwomèt ou, m ap pot anpil bagay pou ou e anpil bagay k ap ede w nan vi a. Mèsi, tchaw tchaw, a la pwochèn!